Bonjou bonswa tout moun se avèk anpil anpil plezi a chak fwa ke nou antre lakay ou jis pou nou kapab pote tout dènye enfòmasyon kap fè aktyalite yo pou ou. Jan nou konnenl deja ke Venerab Lofa Toussaint li menm gen anpil pwofesi ke li te bay ki te rive akonpli, nou kapab pran egzanp nan kòmansman ane 2026 la ebyen Venerab la li te anonse ke ta pral gen yon peyi ki ta pral atake yon lòt peyi. Nap raple ou ke gen peyi Lèzetazini ki te atake peyi Venezuela kote ke yo te rive arete prezidan venezyelyen an ki se te Nicolas Maduro, e tou swit apre li ta pral anonse ke ta pral gen yon peyi ki ta pral atake yon lòt peyi, e nou konnen deja ke resamman la a, apre atak peyi Izrayèl ak peyi Etazini te rive fè sou peyi Iran, ki ta pral mete fen nan vi gid siprèm peyi Iran, ebyen ankò yon lòt fwa medam e mesye, ebyen venerab la li menm li anonse ke sa poko fini toujou paske gen yon lòt peyi ki pral sibi atak nan jou k ap vini la yo e li te pwofite okazyon an egalman pou ke li te pale sou kesyon sa k pase Harold Domon an. Jan nou konnen l deja ke manman pitit Harold Domon an ebyen yo te kenbe l nan relasyon ak chèf gang Vilaj de Dye a ki se Izo ebyen kote ke Venerab la li menm li pa ta pral mete dlo nan bouch li pou l di ki sa k t ap pase nan relasyon antre fi sa ak Harold Domon kote ke li menm fè konnen ke te gen kesyon mistik nan relasyon sa. San pèdi tan mwen pral envite nou swiv Venerab la li menm ki pral pote plis detay pou nou pa bliye swiv nou kounya la menm se inik fason sa ki wap kapab rete konekte ak tout enfòmasyon ke nap pote pou ou. M kwè wap wap swiv evolisyon mond lan. An ale avan avan w al nan mond lan donk Granmèt Lova Toussaint gen de bagay ke w te di ki rive la avan w al la e. Nan dosye manman pitit Harold Domon, paske se pa madan Harold Domon, e manman pitit Harold Domon an, m wè ou wè dosye sa sou entènèt la, e èske gen maji ladan l? Louko, jodi a, pou listwa e pou laverite, n ap voye senpati nou bay tout gason, tout fanm k anba kòd mistikman, ki wè yo damou, ki wè yo pa ka viv san konjwen, konjwent lan,

dè sòtilèj, dè enkantasyon, e depi la nwi dè tan, te toujou egziste dè filt damou, dè anvoutman ki la, pa egzanp, lè w pran cheve moun nan, lè moun nan ap ba w manje.

Gen yon pakèt bagay kap pase la fò sou mwen ou di a non e pa vre e ou gen tandans tout sa moun vou di w wap rele fi a wap rele nèg la di l sa sa se lè w sou nan prizon nan man kòmsi wap gon lèse ale wap wap konpran wap wap chita wap wè wap gwosi oubyen wap wè gade w ay don kè de lavi a ou ay don kè de lavi a. Wè lè sa, e kòmsi wap fè, gade, dat ou pa peye, sa pa enterese w. Menm. E malerezman, jodi a, map di sosyete a, an nou pa kondane Harold Domon, sè t un tip byen, men li te sou lanpriz de lanvoutman, E dam nan pa pa timoun piti tou. Donk se maji fi a fè pou Harold Dumont pou l pat ka wè. Li met misye jete yon kote.
Non men e pa santi misye misye pa santi sa non. Lè w sou lanpriz yon anvoutman w ap santi moun nan ap twonpe w wi. Men se reyaksyon w pa ka fè paske la moun nan zonbifye w. E sitou anpil fwa rat sal ou e moun nan k ap ba w manje ba w bwè bay anba anndan sak zo w yo. Louko, e jodi a gen anpil, anpil jèn gason, anpil jèn fi, ebyen ki sou lanpriz vil anvoutman, jodi a m mande liberasyon pou nou, ke anpil dyaspora, anpil, anpil, anpil dyaspora gade, anpil, yo, yo, yo mare nou, liberasyon pou nanm nou.

Ou pa wèl pike. Men lè w gon pitit louko ou depanse lajan voyel lekol voyel inivèsite woo jèn gason mare men to kote wè timoun sa tout pale w pale l li paka tande w tout sa w dil men lè konsa pa fot li pase se nanm li k vire lanvè sitou gen de bagay li bwè gen bagay li domi sou li e kòmsi li vin tounen w zonbi vivan esak fè jodia. Map di sosyete a fòl toleran pase m wè anpil moun ap voye flèch sou Harold map di Harold mon frère mwen menm Venerable Lova Toussaint monchè m avèw men ou fè w erè paske manmanw son son vwayan li ye son moun ki wè son moun ki wè yon pakèt bagay revelasyon te fèt depi lè ou wè Ou gon glo te pran machin nan. Ou pa wè ou menm avèk dam nan te nan yon machin, glo pran machin nan. Depi lè sa fòw te konprann revelasyon an, yo te voye mesaj ba ou mon fè rebèl kanmenm e ou delivre paske zen an pete kanmenm em swete liberasyon pou ekip jèn gason, jèn fi Ki mare, ki sou lanpriz vil anvoutman. Eben, ann ale, Granmèt Lova Tousen, se te la nan Mikwo Vannza ou te fè deklarasyon an, ou te fè pwofesi a, donk ou te di ke, e ou te di l depi desanm, m ap raple tout moun, an desanm Granmèt Lova Tousen te di ke ane 2026 la gen de peyi, gon peyi k ap atake yon lòt, e de fèt nou wè sa rive avèk Prezidan Maduro, e apre ou te di ke gon lòt peyi ki pral atake yon lòt peyi ankò.

Gon atis ki chante mizik sa. Wap onore Ronaldo men w pa konn ti manno. Jodi a anpil moun ap pale de Nostradamus, de Baba Banga k mouri, zo yo pa bon ou menm fè bouton. Mwen menm mwen gen don klèvwayans klèwodyans. Mwen te pale de L'enfant d'Abraham Mwen te di sa an novanm 2025 kote m te di m t ap pale L'enfant de la maison Medo-Pès. Lè w di Medo-Pès, se lansyen non Iran Irak. Mwen te di L'enfant de la Medo-Pès pral rankontre avèk Papa l Abraram. E lè w gade Iran Irak, se pitit pitit Ich e Abraram par le biais de Ishmaël ki etè le fils. de Agap, la servante de Sara. Tande byen. Jodi a gen yon bagay ki trè enpòtan. Mwen te pale de gè a e Louko, m ap bay primè ankò. Gon lòt peyi ki pral antre nan konfli a. Kisa? Sonnen pou mwen, sonnen pou mwen. Jodi a, jodi a ou konprann mwen non Louko? Ann ale, donk gon lòt peyi ki pral atak ankò? Ki pral, wi.
Louko ou konn sa mwen renmen? Revelasyon alèm fè yo gwo pakèt movèz lang ki monte entènèt ki di a Ezeyi a rizye ee.
An palan de sa, zò gen avèk yon mesye ki rele Tilly, zò gen avèk misye? Monchè tande,
misye toujou di e frè l mwen ye, misye, monchè m pa konn misye ni an pent ni an penti, mande misye ki koulè m li pa konnen, mande misye eske l janm rankontre m yon jou nan vi m li pa konnen, tande byen, e menm misye te di se elemantè 2 m fè. Abo. Wi misye di elemantè 2 m fè. Ok. Ou konprann?
Men ou konprann. Mwen menm m pa fè ka de misye paske tande byen, m pa fè ka, nan wout mwen ye a, m pa ka fè ka de yon nèg k ap denigre yon moun. Mwen m pa la pou m denigre pèsòn paske tande byen, je suis ce que je suis. M se Lova Tousen, m gen yon misyon pou limanite, m se yon lyon k ap mache devan, m pa nan vye tèt gade. E sa k fè, Louko, M pap janm reponn okenn moun. Di sa w vle, men piblik la k ap jije, k ap tande m lontan. M ap fè sa depi 2008. E sa fè m ap salye Pierre Richard Guillaume ki te ban m chans pale pale nan mikwo, inisye m dan laprès. M pa gen pou m fè ka de pèsonn. Louko! Gè a poko fini non. E sak fè jodi a lèm te fin anonse lanmò lanmò gid la paske lò lèm di lanfan de la de de la mezon medopès li pral rankontre papa l abraram m tap pale de gid la gè a poko fini e gon lòt peyi k pral antre gon lòt peyi tou yo pral atake mètnan gon bagay m te di an 2024 li pral rive kounya tande byen Paske lè m pale, moun yo manke konprann e m ap bay esplikasyon an.
Mwen di, Les monstres de l'Orient frapperont le Nouveau Monde. Jodi a, e pa lanmò gid la non pou fete. Donk repons lan pa bay la. E pa lanmò gid la non pou fete. Men sa pou n pè kounye a. E sa map di a map mande pou tout sèk, òd, rit, tout relijyon yo an nou priye pou lamerik paske elmi k pral atake lamerik la li la deja e pa deyò lap soti e sak fè mwen di lè mons de loryan frapron le nouvo mond son bagay mwen wè mwen reyitere lan maten deba louko replik ki pral genyen an se pa deyò lap soti kòmsi gen de moun kap tann son bon son bon wi. Canada, la France ou oksidan menm paske elmi an tande byen wi elmi an andan peyi sa yo elmi an se pa w ayisyen ki elmi an non se pa w dominiken se pa w chinwa elmi an se menm iranyen sa yo ki Canada, la France, Etats Unis se yo menm ki bay fè gè paske elmi an e sak fè jodi a.
M ap reitere sa, m ta swete pou tout sèvis entèlijans gran peyi yo pa pran sa a la lejè, paske pandan gid la fin mouri ce n'est pas la victoire paske espri a di m les monstres de l'orient sa fè m rele yo mons men mesye Lè w nèg ou bis gon ti bebe ladann ou pa kèt timoun non bis ou byen non èpòt ki gon pakèt fanm ou pa kèt timoun fanm ansent lè w nèg de deside depoze w bonm moun sa yo mouri ou pa gen sansibilite imèn se mons ou ye e sa k fè mwen di lè mons de loryan frapwon le nouvo mond louko sa pral rive paske gè a li poko fini ou pral annafe avèk. de de de ansèvele ki panse depi yo mouri kounya yap retounen demen maten sou latè ankò lè wap fonksyon avèk jan de moun sa yo lè w tiye yo e kòmsi se yon byen ou fè pou yo e sak fè jodi a fòk gen anpil vijilans map pale avèk la kominote ayisyèn de la dyaspora swa vijilan Paske nou yo manyen tèt sèpan an, men kounye a ke l pral souke. Eben. Ki se mons yo. Louko, mond lan 2026 la ap bay bay yon bay yon pakèt echafore. E sa k fè jodi a, kesyon moun ap pale de bipolè, miltipolè, sa yo se sou papye yo ye. Kont Brics. Te kwè Iran nan Brics Iran se alye la Russie Iran se alye la Chine Jodi a mesye tande byen tande byen Jodi a an nou an nou an nou serye Kesyon jeopolitik la an nou gade l otreman Etazini elik bòs mond lan Ou nèg ou pa konprann sa Tande e paske ou nan erè Ou panse la Russie pral antre nan gè avèk Etazini Dayè ou pral wè ou pral wè Kim Jong Kim Jong Un Bilal bon zanmi Donald Trump ekri sa a. Paske tande byen ni Donald Trump, ni Putin, ni Kim Jong Un nèg sa yo gen menm tanperaman. E sa k fè mwen menm youn nan karakteristik mwen renmen kay Donald Trump li pa fè rimè. Li te di l ap manyen Iran l manyen l, li te di l ap manyen Maduro l manyen l. E sa k fè kounye a an n veye Kiba. Ou ta m wè la m wè mizè Larisi ap pase a Ikrèn epi ameriken te prepare t la koko. Non men ekout. La Russie gen katre avèk Ikrèn la wi.
Fò n voye je sou Kiba kounya wi. Kiba non Kiba ekoute Kiba preske fini Kiba. Pase l ap efase sa. Men sa fè tande byen. Antouka sa Ayisyen ap tann. Non Ayiti a non men tande m pa la vodeja wi mwen di w bagay gen evolisyon wi. Paske ou sonje m di nan mikwo sa Alif gon alye k bal trayil e sa Li bral trè trè trè trè du pou li misye gon alye otou de li ki bal trayil nou
pa gen dwa lonmen non moun nou konn bagay yo.